Dcpj fouke yon enspektè polis pou lyen sispèk li genyen ak yon gang k ap opere nan zòn metwopolitèn lan. Nan Jeremi, popilasyon an mete lapat sou yon endividi ki ta fè pati yon asosyasyon malfektè k ap simen latwoublay nan zòn Karakoli. Anpil abitan nan zòn lan denonse malveyan k ap rann lavi yo enposib nan kanton an. Yon lòt bò, entènasyonal ayisyen Duckens Nazon sirprann anpil moun ki pat okouran de yon gwo pwojè konstriksyon yon ventèn kay ke l te mete sou pye pou divès fanmi ki te viktim nan tranbleman tè ki te sekwe gran Sid la nan mwa dawout 2021. Paralèlman, genyen grenadye Frantdy Pierrot ki debake nan peyi a jodi a menm. Se ansanm de pwen sa yo ki make aktyalite a nou pral devlope pou ou sou AnViMba men avan sa li enpòtan pou nou ankouraje ou menm kap gade e tande emisyon sa abone paske se vrèman enpòtan pou kapab ede nou grandi fanmi sa. Sonje al abone avèk chanèl pèsonèl Don Samy an link lan nan premye kòmantè la wap Ou wap wè ekriti ble a klike ladanl paske la se la wap jwenn anpil bèl imaj e pwojè tou ke nap travay sou yo se enpòtan wi pou kapab rejwenn fanmi Don Samy MZH la paske e Don Samy chanèl Don Samy chanèl machann zen Ayiti a se 2 bagay diferan ou konnen nou paka met tout bagay yo Yon sèl kote, chak chanèl yo gen objektif yo.
Nou se Machann Zen Ayiti, kèlkeswa kote enfòmasyon an ye, nou pral chèche l pote l ba ou jan l ye a.
Bri chanje pa kanpe n ap antre dirèkteman nan sa ki gen pou wè avèk kesyon sekirite puiske dcpj fouke yon enspektè polis pou lyen sispèk li genyen avèk yon gang k ap opere nan zòn metwopolitèn lan. Nan yon kominike li pibliye vandredi 10 jiyè 2026 sa, direksyon kominikasyon pnh a, Dicop, fè konnen. Ajan Direksyon Santral Lapolis Jidisyè a atravè Brigad Rechèch ak Entèvansyon, bri, arete Rubenson LC. ki se yon enspektè polis ki fè pati 18 èm pwomosyon pnh. Daprè pnh, arestasyon an fèt nan kad ankèt sou yon gang ki selon otorite yo, espesyalize nan kidnapin ak kase kay nan plizyè zòn nan rejyon metwopolitèn nan. Nan kad yon operasyon ke fòs sòd yo te fè, yo te rive demantle fwaye gang lan nan Pèleren 5 nan komin Petyonvil. Pnh fè konnen Rubenson LC sispèk pou afilyasyon ak gang sa. Pou kouwè li la, li rete sou gad dcpj pandan ankèt la ap kontinye. pou idantifye tout lòt moun ki ta enplike nan dosye sa epi pran mezi legal ki nesesè kont yo. Donk, jan w ap gade la, se kominike pnh pibliye vandredi 10 jiyè 2026 sa, si nou kapab li l pou ou, li di nan kad yon operasyon miskle, Polis Nasyonal Dayiti te reyalize nan Pèleren 5 komin Petyonvil, fòs lòd yo rive demantle yon fwaye gang ki espesyalize li nan fè kidnapin ak kase kay abitan yo divès kote nan rejyon metwopolitèn lan. Nan menm kad ankèt dosye sa, Direksyon Santral Polis Jidisyè, dcpj, atravè Brigad Rechèch ak Entèvansyon, bri, rive arete madi 30 jen 2026 sa, Rubenson LC. ki se yon enspektè polis ki fè pati 18 èm pwomosyon pnh a pou afilyasyon l ak gang sa a. E pou kounye a, Rubenson LC. nan dcpj pandan ankèt la ap kontinye pou rive mete anba kòd tout malfra ki enplike nan dosye sila. Donk sa se foto zam avèk badj enspektè a e ke yo pibliye dizon Polis Nasyonal Dayiti atravè Direksyon Kominikasyon e atravè Direksyon Kominikasyon li pibliye sou paj ofisyèl yo sou Facebook. Entènasyonal la Ayisyen Dukens Nazon siyopràn anpil moun ki pat okouran de yon gwo pwojè konstriksyon Yon ventèn kay ke l te mete sou pye pou divès fanmi ki te viktim nan tranbleman tè ki te sekwe gran Sid la nan mwa dawout 2021. Pandan pasaj li nan peyi a, nimewo 9 seleksyon nasyonal ayisyen an te deside fè yon vizit espesyal nan Kanperen, lokalite Remon, nan dat 9 jiyè 2026 la, Pou l te rankontre divès fanmi k ap viv nan kay li te konstwi pou yo a. Arive sou plas, Duckens Nazon pa t ka kenbe dlo nan je l apre l te konstate divès fanmi sa yo li te ede t ap viv pezibleman nan kay sa yo e yo menm tou te kontan wè non sèlman yon moun ki kontribye nan kalifye seleksyon nasyonal la mennen l nan koup dimond apre 52 lane men tou yon bon samariten ki chanje lavi yo ajamè. Pou rapèl, tout sa te kòmanse aprè tranblemanntè 14 dawout 2021 an, kote Duckens Nazon te pran angajman pou ede anpil fanmi ki viktim yo. Anben, atravè yon ong ki rele Human Haiti, ke l se prezidan l, nan tèt kole avèk patnè li Seed Charity, te lanse pwojè konstriksyon 20 kay parasismik ak yon bidjè anviwon 3,500 dola ameriken pa kay. Sepandan, kèk tan aprè lansman pwojè sila, Ong a ta pral pibliye yon videyo kote prezidan yo Duckens Nazon t ap eksplike gwo difikilte yo te rankontre pou atenn objektif yo. Pami difikilte sa yo, Duckens Nazon te site, ensekirite ki te genyen sou wout nasyonal la pou ale gran sid la, ki esansyèl pou transpò materyo yo, sa ki te ogmante depans yo, eksetera, e menm pèmèt yo pouse yo chanje Konpayi konstriksyon Doktè pou rezon sa a, plan inisyal la te oblije chanje, olye yo te konstwi 20 kay jan sa te prevwa, yo te oblije konstwi anviwon 10 kay ki pi gwo, pi solid e ki fèt ak materyèl ki pi rezistan pou ofri fanmi benefisyè yo yon lojman ki pi dirab ak pi an sekirite. Malgre sa, pwojè a ta pral kontinye rankontre difikilte e kanpe nan wout. Men erezman, kèk fanmi te bèl e byen gentan benefisye kèk kay ki te gentan fini. Se nan kontèks sa a, pandan pasaj li nan peyi a, Prezidan Human Haiti an, Duquesne Nazon, te pwofite pase vizite kay sa yo te konstwi yo, pase wè fanmi sa yo ki t ap mal viv anba tant ki jiskaprezan ap dòmi yon kote menm lè siklòn nan pase, tranblemanntè pase. Y ap gen lespri poze. Ann swiv kòman sa te ye nan Kanperen pandan vizit Dikens Nazon nan pwojè sa a. Apre yon bon jan de tan, nou va rantre nan peryòd Sezon Kale pou Bèl
Pwodui.

Antouka jan ou tap gade ou tap tande a gen moun ki pale de 44 kay mezanmi se 20 kay pwojè a euh, te ye men o euh, final akòz difikilte yo ta pral rete a 10 kay ki pi gwo euh, pwojè sa a malgre tout ta pral kanpe nan wout men gen kèk fanmi ki te kanmenm benefisye kay pou yo rete Avèk pwojè sa a ki gen pou prezidan, donk ong sa a ki rele Human Haiti a ki gen pou prezidan Duckens Nazon, donk se inisyativ Duckens Nazon. Palan de Nazon genyen atakan seleksyon nasyonal la, donk lòt atakan seleksyon nasyonal la n ap pale de Frantzy Pierrot ki rantre nan vil Okap. 9 dizon dizye 2026 sa a kote plizyè e jèn nan klub football Mercure Haiti te resevwa li. Nan okazyon sa a te gen majistra Michel Senkwa ansanm avèk delege depatmantal Nò a Marc Présumé ki te akonpanye li euh, pou kèk ti echanj nan salon meri a. Frandy Pierrot ki te pran lapawòl. Antouka ann al gade e tande pou plis detay.

E mèsi pou akèy la menm si se sou dènye moman jan avèk ou wè nou pa gen anyen ke nou ka previ paske kan koup di mond lan fini fò n al nan preparasyon donk fò nou mande otorizasyon a klèb nou si nou ka ale si nou ka pran kèlke jou se pou sa ke gen anpil jwè yo ki ta vle vin Ayiti men yo pa la jodia. Pou mwen menm se te yon bagay ki te enpòtan pou m vini an Ayiti. Pou m wè lakay mwen e osi pou m wè jèn jwè yo ki nan fondasyon mwen an, ki fiti federasyon an pou foutbòl la. Demen maten se yo menm ki pral sou tab sa e m kwè nan sa vrèman. E pou près la menm si nou gen lanmou. 2 fwa pozitif negatif men antouka mèsi pou nou menm paske san nou menm gen anpil mesaj ki pa tap pase menm si negatif oubyen pozitif men son bagay ki trè enpòtan e osi map di nou mèsi pou nou tout ki sou tab la ke nou fè sa posib pou ke jodia m ka vin la m vizite e m pale ansanm avèk nou m rankontre nou. M apresye sa anpil e m konnen ke gen anpil jwè k ap vin ann Ayiti e m ta swete ke yo jwenn menm lanmou an, menm love la paske se yon bagay nou te fè ansanm se te pa sèlman yon sèl jwè e jodi a m kontan lè m wè ke kouman nou akeyi Nazon, Eksperyans e Duverger sa fè m plezi anpil e jodi a se tou pa mwen.

Lè nou moute sou teren an, nou wè drapo a e nou wè tout Ayisyen yo nan stadyòm nan avèk tout bagay k ap pase Ozetazini. Sa son motivasyon ke nou pa ka esplike. E pou m byen di w, nou konnen ke nou fè tout sa nou te kapab nan koup di mond lan pou nou reprezante Ayiti meyè fason ke nou kapab. M konnen ke tout jwè yo ba yo san pou san. E jodi a nan foutbòl. Ou aprann anpil bagay ki pase nou konnen ke nou te ka fè mye men se pou sa ke chak ane ekip la ap avanse e nou gon jenerasyon jodi a ki pral fè anpil dega nan ane yo kap vini gen anpil bèl jwè ki nan seleksyon kounye e osi gen nouvo jwè ki ka pral vini paske yo wè valè seleksyon an.

Se pa paske nou konnen ke nou te ka fè mye. E apre nan konpetisyon kap vini an m konnen ke nap byen prepare nou avèk tout eksperyans nou jwenn nou fè nan konpetisyon sa. E apre nou pral gade sa kap pase. Mwen nou tout te ganpe. Sa fè lontan ke nou tout te vle vin vin Ayiti pou nou wè pèp la. Pase nou wè ki sipò yo ban nou. Menm lè nap jwe nou wè konbyen Moun ka chita devan tele a pou yo gade match la di m sak te anpeche nou rive nou vini nou pa konnen m byen diw tout bagay sa yo se son nou konnen ke son se yon òganizasyon e bagay sa yo plis konplike ke sa e nou menm kòm jwè nou eseye jis konsantre sou tèren an e nou kite lòt bagay yo pou federasyon jere avèk. gouvènè a men aprè nou pa konn poukisa egzatèman men jodia m konnen ke yo pral fè anpil efò pou ke la pwochèn fwa nou ka vin an Ayiti pou nou wè fanatik yo pou nou wè peyi nou pou nou wè moun pa nou e m konnen ke sa ap fè nou du byen tou avan konpetisyon an.
Nan Jeremi, popilasyon an mete lapat sou yon endividi ki ta fè pati yon asosyasyon malfektè k ap simen latwoublay nan zòn Karakoli. Anpil abitan nan zòn lan denonse malveyan k ap rann lavi yo enposib nan kanton an. Se lannwit 9 pou louvri 10 jiyè 2026 sa, abitan lokalite Karakoli fè konnen yo te fè fas ak yon gwoup malveyan ki leve, Nan mitan lannuit, kalonnen kay yo anba kout wòch ak manchèt. Suit ak aksyon sa a, tèt ansanm te pèmèt yo kenbe youn nan malveyan yo e remèt li ak lapolis e pwofite pran chemen laprès pou denonse zak sila. M leve m chita m li mon telefòn menm kote a m tande nèg yo antre gen youn ki rele Evens lè m tande l antre nan lakwa avèk yon lòt nèg menm kote a l frape li fè bo bo bo li frape m di rete Evens sak genyen menm tande a m tande kout manchèt nan pòt mwen pow pow. L ap chire manchèt, l ap tire manchèt, l ap tire manchèt, depi tankou twa cho di, an ou p ap leve ou tande nou deyò a, ou tande nou deyò lan lè sa ou p ap leve, kounye a la m di mesye ki dede sa n ap fè la a? Nou remake yon gwoup moun prezan nan komisarya e maten an la, di nou non, nan ki objektif? E mwen salye tout moun an jeneral, mwen salye, mwen salye e medya an liy yo, mesye espesyalman nou menm mwen salye nou e m ap. tou felisite nou, nou gen yon bon travay ke nap fè nan depatman an. Mwen menm, mwen se Derolis Sandonac, mwen abite anndan wout nèf e mwen bati anndan an, mwen achte tèren mwen e gen yon fenomèn ki ap devlope anba a, yè swa vè inè di maten, e pa gen moun ki ka dòmi nan zòn nan, gen yon gwoup nèg e ki leve lannwit y ap kalonnen kay moun, kout wòch e kout manchèt e w ap si w ta si nou ta ale sou lè l ye mwen ta kontan ke si nou ta ale sou lè l ye pou nou ta al fè yon vizit e pou nou ta al gade paske sa m ap di an nou gen dwa pa kwè mwen nou gen dwa panse se manti e pou nou ta al gade ki aksyon ke nèg sa yo fè. E Bondye pou nou, nou arete youn ladan yo, nou remèt li bay lapolis e li nan komisarya la, nou te vin fè plent pou li e lapolis ba nou randevou pou lendi si Dye ve, lendi si Dye ve nap retounen la nan espas lan e pou nou kapab vin fè swivi de sa ki te pase an e nou menm nou di nou menm nan Jeremi gwoup gang pa ka vin enstale la nan depatman la paske se pwoblèm sa ki genyen lè gen twòp tolerans. Lè gen yon moun ki fè yon ti bagay, yo tolere li, yo pa de, yo pa, yo pa denonse li. Ebyen nou menm nou di non, tout gwoup moun sa yo ke nou wè la nap gade la a, laprès, e nou menm nou di non, nou pa kapab gade sa konsa, fòk nou denonse sa ki fèt lan. E nou pa aksepte sa, e nou di non, gwoup gang pap ka vin fòme nan wout nèf, paske nou menm nou abite nan zòn lan, nou gen ti moun nan zòn lan, nou gen moun e, e, e kap leve nan zòn lan, gen granmoun nan zòn lan, imajine nou mesye a, 1 è di maten. Pou moun leve vin kalonnen kay moun anba kout wòch, si nou ta gade, si lapli ta tonbe la, n ap wè moun yo p ap ka dòmi lakay yo. Se yon sèl kay yo kalonnen oubyen se plizyè kay? Non, se pa yon sèl kay.
Tout moun nou wè la yo, se moun ki viktim. Se moun ki viktim nou wè la a. Gen moun ki pa vini la. Gen moun ki viktim ki pa vini. Men pou ki sa yo kalonnen yo lakay yo pou fè anmèl? Nou menm nou kapab di petèt sa ki ta koz pwoblèm sa, nou konnen lameri. e make kèk kay a demoli anba a pase nou konnen se tè ke yo te pran e yo make kay yo a demoli genlè se fristrasyon sa ke nèg yo genyen e ki pèmèt ke yo vin kalonnen kay moun avèk kout wòch anba a. Eske nèg sa yo ap viv nan zòn nan kote nou pale nou an? Wi nèg yo ap viv nan zòn nan yo abite nan zòn nan e se lakay youn maten an ale nou oblije nou kenbe li nan pale li pa konnen. Nou kenbe l nan pale, nou kenbe l nan pale jiskaske nou mete men sou li, nou pran li, nou remèt li bay lapolis.
Pandan tout bagay sa, èske gen moun ki viktim? Bon, pa gen moun ki viktim fizikman. Men, o pwen de vi materyèlman, gen moun ki, gen kay ki adomaje. Kounye a, moun sa ke nou pran, nou remèt bay lapolis sa, ki sa yo fè ansanm avèk li? Bon, yo rete, yo t ap kesyone li, men tout kesyon ke yo poze li, se chak kesyon ke yo poze li, li pa reponn a kesyon ke yo poze yo. Li pran yon lòt pawòl. Yo kenbe li, yo di nou Lundi si Dieu veut nap retounen pou nou kapab al fè suit nan lajistis. Kisa nou mande?
E nou menm kisa nou mande? Nou mande pou moun ki nan zòn nan viv anpè. Si moun yo achte tèren yo, achte kay yo, yo nan zòn nan, gen timoun nan zòn nan, yo pa kapabab inè di maten pou moun yo pa ka dòmi. Nou menm nou mande pou lajistis mete men l nan dosye a.

pwoblèm twòp toujou. Pandan bagay sa ki te pase a, di nou non, espesyalman kòman w te santi w? M pa t santi m alèz, menm tèt mwen m pa ka pote epi m ak yon avèg nan men m. An, w ak yon avèg nan men w? Wi. Avèg la t ap vin nan lè m wè l pa ka mache, m fè l tounen.
Men jan de travay, jan de pwoblèm sa yo, ou pa konn gen yo nan zòn nan deja? Non, potko premye fwa. Premye fwa.
Lè nou rive a inè di maten, nou pa ka dòmi san ba kabann nou antre pi mal nou menm. An tèt nou yo ye, nou menm nou anba nou pa ka chape pou n ta tonbe dè do yo. Pa yon sèl rantre yon sèl soti. Nou anba kabann nou sere pou kò gang lan pa touye nou. Wòch! Si ou wè kay sa si yon lapli tonbe nou pa konn kote nou prale nou pa konn kote nou prale ak kò gang lan bon Bondye fè nou pran youn la poul bay li pou bay tout moun ki t avèl ki vin kraze kay li. Lè yo tap fè dezòd konsa kisa yo tap di pandan nwit lan? Bon yo te di bon yo menm yo pa dòmi nou menm nou paka dòmi tou wòch pou nou y ak manchèt. Yo ak zam nan men yo tou e nan nwit li ye, nou pa ka konprann. Yo ak tout zam. Ki sa k fè yo pa ka dòmi an yo menm? M pa konnen non.
Nou pa gen anyen ak yo. Nou gen distans avèk yo. Nou pa gen anyen ak yo.
Wè dòmi n al dòmi nan vye kounouk nou, nou pa gen anyen ak yo. Tankou yo menm ki fè abri sou tè sa a, depi konbyen. Konbyen tan yo gen depi fè abri a? Yo fè green e 2026 la 2025 lan vin 2026.
Kounye a la nou wè lameri deja kòm se lameri ki. Non nou poko. Wè la l vin avan. Vin avan.
Ok. Ok mèsi. Mwen remèsye Bondye an premyeman dèske nou pa gen dlo nan je nou pa gen senti mare maten an e pou evenman sa ki pase yeswa pandan. Inè pandan nou kouche e lè nou tande kout wòch ap pase sou tout do kay nou e lè madanm mwen di a bon an nou rele anmwe e mwen di non nou pap rele anmwe petèt si nou rele anmwe petèt bagay la ka pi konplike pou nou an nou pa rele anmwe. E malgre gen kèk lòt ki te leve ki te ap pousuiv nèg yo, e move chans ke yo genlè pa ka vin la, e pandan maten an ke nou di non nou pap deplase, nou pap pral travay, e nap pran yon desizyon, nou sètoblije nou te deplase, nou te konn kay kèk lan moun yo, nou deplase nou pandan nap fè ti dyalòg avè yo konsa, e sa nou pran pandan nap fè ti dyalòg avèl. Kounya gen lòt moun menm ki ap mennen ankèt de lapolis e jiskaske nou mete men sou li e nou soti nan gran lari avèl ke nou remèt li lapolis.
Kiyès gwoup moun sa ye? Bon, se nan menm zòn nan yo abite, yo fenk vin abite. Men nou pa gen non yo?
Wi gen lòt. Sa nou rete a yo rele Dienel. Dienel.
Evens. Dienel Sanarite. Evens Richard Charles. Rudy.
Dakò.

Yo di konsa, si m te jwenn ou deyò a, yo rache m, m t ap rache w. Kounye a la m pa konn ki sa m gen avè w, avèk ki sa m pa gen avè w. Lè yo vin ale, yo tounen desann, e annapre yo vin, yo avayi mezi kay moun nan zòn nan yo. E sèl nan kay mwen an, yo te premye antre avèk kay yon lòt pak nèg lan do m nan. E annapre yo tounen desann ankò, yo tounen moute, yo vin rache lòt grenn kay moun yo, grenn pa grenn, annapre. Ou viktim tou? Wi, yo domaj, kay mwen domaje, paske moun yo vini pou yo touye m avèk ti pitit sa. Kou wòch, se pa ti wòch non! Se lage nan tèt Carla se bow! Epi lè m tande yon lè konsa gon wòch ki pete Carla anlè, m di mesye Pocho an nou leve, m ale m pran ti pitit sa, m di leve pitit men nan kouri. Men nou pa ka sot deyò non, kouloa se pow pow pow pow! Epi kounye la, m di mesye Pocho sa n al fè la mesye Pocho, kote nou prale? Se anba kabann mwen ale yon prela m mete yon ti pitit sa pou wòch pa pran l anba kabann nan. Ebyen Carla ak Urmi yo tout tou nou tout, nou tout nan lakou a. E nou menm nou depi Angelik rèd. Nou pa gen kote nap fè, nou moute kabann nou e lè jou nou konnen, nou pa nan mache nan nwit, nou pa nan vòlè, nou pa nan anyen, chimè kon chimè vini pou l tiye nou a in è di maten, a ini pou yo tiye nou ansanm ak tout ti pitit la nan men nou.
Ou ap viv nan zòn nan lontan? Wi.
M pa viv nan zòn nan lontan, m marye a mesye sa m pral gen 14 jen. Se fèm 1 an. 14 jan fèm 1 an. Depi moun nan zòn nan mesye sa. Men kisa nap mande?
Mesye? Kisa nap mande? Sa nap mande? Wi. Enben ka nou de deman Jezi leta mete men nan men nou pou nou jwenn yon solisyon. Pase apremidi a si nou pat leve la pou nou te vin nan apremidi a nou patap ka.

Kolektif pati politik ki agreye nan Konsèy Elektoral Pwovizwa sòti nan silans yo pou kritike ansanm egzijans KEP a fè yo si yo vle patisipe nan pwochèn eleksyon ki pral fèt yo. Nan sans sa, ansyèn minis kondisyon feminin yo, Marie Denise Claude ak kòlèg li ki fè pati kolektif la te rann yo nan lokal KEP a vandredi 10 jiyè 2026 a kote yo te pote Yon dokiman ki charye ansanm revandikasyon tout pati politik agreye yo. Pou plis detay, nou envite w gade e tande.
M panse ke nou menm nan laprès nou tande sa, nou tande FRG. FRG a di se jiskan 2028. Kisa sa ta vle di pou nou? Enben nou poko nan eleksyon nan peyi sa a.
Se sak fè, se sak fè nap presire, nap mande CEP a pou ban nou kalandriye elektoral. Euh alò nou nou di nou kite yon memwa yon memorandòm nan men ni nou pale de les irritants les articles irritants donk li menm fòl soumèt yo donk se pati politik se yon ansanm de pati donk la Menm si w wè nou 10, men se son de reprezantan, gen bokou plis ke sa nan chak gwoup, yon pakèt pati politik, donk nou pa t ka mennen tout la nan CEP a, donk nou se kelke zen, donk nou di CEP a vwasi nos preoccupations, nou kite de dokiman nan men l pou li enspire de yo, donk gen de bagay se pa li ki ka fè l, se le pouvwa, donk fò l al di pouvwa a vwasi les preoccupations des partis politiques, san pati politik pa gen patisipasyon. Youn nan pi gwo. Pwoblèm ki genyen se la mefyans total. On mefyans ke okenn pati politik pa wè kòman yo kapab ale nan eleksyon sa yo a pou ke deja rezilta yo pa deja deja prefèt tout moun pa konn rezilta paske nou menm ki prale se jis pou ale amize la galerie. Donk vwala la sitiyasyon ojodi. Ak Pak Nasyonal la kraze, nou sòti, nou menm pati politik sa yo k prezan la oubyen Pak la kraze? Li kraze. Kòman ou fè di l kraze? Mwen di l kraze.
Li kraze paske 90 pousan siyatè yo ki te siyen pak la yo pa satisfè piske gouvènman an pa t janm chita avèk nou, nou kraze l. Moun ki rete la se kèlke moun ki anndan pouvwa a. Se yo k la. Pa gen lòt ankò. Men nou menm nou sòti.
Kraze!
Kraze! Gen anpil atik ki iritan. Pa egzanp, si w pran latik 153, e swivan, sa vle di ke lè alineya de 1 jiska 20, majorite ladan yo se yon bann iritan. Yo di de bagay ke konstitisyon an pa di. E ke e yo mande, pa egzanp, pou tout kolektivite a pou yo bay, pou yo al fè deklarasyon definitif denpo, pou yo ale nan yon ansanm de dosye ke moun yo pap menm gen aksè pou yo jwenn yo paske. Pa di m, se nan yon seksyon riral, yon seksyon kominal, ke moun nan pral jwenn yon notè, ke l pral jwenn DGI. Jodi a, konbyen notè ki disponib nan peyi a pou ansanb kandida sa yo al fè papye yo? Sa vle di ke wè pa gen eleksyon non. Se de sa kil saji ojodi. Donk se sa ki te mennen nou nan CEP a jodi a. Nou pa sèl la, genyen Lecopa,

yon dekrè l ap fè sur mesure pou satisfè klan politik li e li tèlman vrè sè ke CEP a e pouvwa yo òganize de rankont avèk pati politik pa yo ki se de gwoupman politik pa yo e ke devan kamera laprès n ap denonse l nou di ke eleksyon les elections doivent être inclusifs se pa bagay yon gwoup pati politik oubyen moun ki nan Pwòch pouvwa se aksyon pou tout moun kote ki gen la parite dè chans. Se sa nou vin di CEP a. Nou vin di CEP a tou enkyetid nou lè n wè yè nou te sipri nan Copa ki se Kolektif dè Pati Politik Agreye, nou wè yon nòt, yon dokiman emanan di CEP pou mande Lè pati politik. A 3 jou pou pèmèt ke yo vin enskri kòm regwoupman. Nou denonse l kòm gwoupman, nou denonse li e nou di CEP a se kòmsi se yon panzou elektoral avèk pouvwa ap pare pou pati ki pa gentan Fè regwoupman ki pa pwòch pouvwa paske lè pati pwo gouvènemantal yo òganize yo pou pèmèt ke yo retire yon miltitid de pati deyò. E se tout yon ansanm de preyokipasyon ke nou vin di CEP a. E nou di CEP a ke l ap fè eleksyon se pou nou zot pati politik. Se pa pou pouvwa l ap fè. E ke nou mande CEP a tou fò l gade tout endepandans li. si n pa vle peyi a tonble nan plis kriz paske deja nou santi genyen yon bagay k ap pwente a lorizon e pou l pa fèt se pèmèt ke eleksyon yo yo fèt dan de bòn kondisyon fòk gen tout endepandans CEP a e nou mande tou

Men je vous di. Yo te ka poze l kesyon sa tou? Hein, bien sûr, on, on a, bon m pa konn gen ki ane, c'est que yo deja kòmanse, yo di ke yo pral fè enskripsyon gwoupman, dayè te avè de preokipasyon, paske nou panse tan ekstrèmeman kou, e nou te di CEP a sa, tan an kou, le tan ke li bay, le tan ke l di sa, sitou ke a pa gen kalandriye ki, ki, ki, ki pibliye, nou pa konn kalandriye a, donk se difisil nou pale de tou sa avèk yo, bon, yo di nou, yo ba nou de repons ki, euh, plizoumwen. e ke yo poko ka bay kalandriye paske se pa yo menm sèlman gouvèneman an gen yon pati pou l fè sitou pa rapò a la sekirite yo pa vle sonje ke yo te bay yon kalandriye deja yo pa vle vin soti yo gen yon kalandriye y ap travay sou li men yo pa ka rann li piblik jodi an paske yo pa konnen ki sa k ka rive paske kesyon sekirite la se pa sou kont ou l ye se sou kont lepouvwa.